Bonjou bonswa tout moun bonjou bonswa fanatik chanèl radyo vap yo mwen kontan avèk nou jodi an pou yon nouvo videyo e nan videyo sa nou pwal analize nou pwal wè ansanm Sa kap pase nan aktyalite peyi a jounen jodi. Pa bliye ke nou tout konnen aktyalite an jodi an se dosye kidnaping non la famiy Jean Baptiste enplike ladann nan. Kisa nou pwal wè? Nou pwal wè ke yon ansanm de pèsonaj nan sosyete a kap pale, e ke lè yo pale, jan ke labib di lan, o kòmansman se te pawòl lan, e pawòl la li vin materyalize, li bay pwodwi. Ebyen, se sa ke nou pral vin analize nan videyo sa. N ap pwofite menm videyo sa pou nou di Odma Moyiz Janchal Yon gran mèsi paske apwè 2 moun sa yo fin pale de dosye kidnaping nan epi efektivman nou kòmanse ap wè kèk bagay. Paske se te ra wi, se te de bagay rare ke pou w ta tande de non konsa ap site nan de dosye louch. Pandansetan ke se te ti nèg geto yo, se te ti nèg site yo, se te ti chofè moto yo, se yo menm ki te konn genyen gwo dosye sa yo sou do yo. Se yo menm ki te konn genyen gwo pòt fèy sa yo anba bwa yo, men jounen jodi an, akote de tout priye pèp ayisyen priye, ta sanble Bondye yo a, Bondye yo kwè ladann nan ki ka vin chanje peyi Dayiti pou yo a, Kòmanse ap ba yo repons. Priyè yo gen lè kòmanse moute, epi repons yo kòmanse desann. Ebyen, nan videyo sa, se sa nou pral debat. Rete konekte, rete branche pou w konnen swit dosye sa. N ap pran yon ti poz, n ap tounen.

Medam e mesye fanatik zanmi fanmi nou retounen apre poz lan pou nou vin pale de dosye kidnaping ki depi pwè de 10 an ap ravaje peyi dayiti. Depi pwè de dizan, dosye kidnaping nan li vin pi fò ke bank bòlèt, li vin pi plis ke legliz, li vin pi plis ke yon ke chodyè manje kuit, ke machann pistach, li vin pi plis ke machann. Ze bouyi vit mi nan peyi dayiti. Ebyen jounen jodi an sak pase? Depi 1994 avèk nouvèl demokrasi an ebyen ta sanble pèp ayisyen potko pwè pou demokrasi sa yo te pote ban nou an. Demokrasi kote ke pou nèg la fè politik, pou nèg la di l se yon lidè politik, fòk li kapab òganize yon, de, twa manifestasyon nan peyi Dayiti, li kapab kraze, brize, li kapab boule, li kapab koupe tèt boule kay. Se lè sa a nèg sa a deklare l se yon lidè politik. Se menm demokrasi sa tou, lè nèg la di ke li se yon lidè politik, li gen akwentans nan dwann yo pou l kapab transpòte zam nan peyi a pou distribiye bay ti jèn, fè yo kite lekòl, fè yo kite pwofesyon yo, ba yo zam pou yo al fè. Pou yo gade poli, pou yo gade pozisyon politik yo e pou yo ta menm fòse lòt moun aksepte kouran mal, kouran malvèsasyon yo an, ebyen se. Swit a travay sa, se swit a demokrasi sa ki pèmèt depi 10 an nou genyen yon dosye kidnapping nan peyi Dayiti ki intenab. Nou gen yon dosye kidnapping nan peyi a nou pa ka kanpe ki inaretab. Dosye kidnaping sa se sèlman simen dèy ak dlo nan je nan sosyete an. Pa bliye, m ap tou di nou sa, lè gran bòs la kòmande moun pou n al egzekite, fòk kè nou ta sote. Pa bliye, chak fanmi gen yon poto mitan, e lè w fwape l se kal ak tonbe. Wou menm, ti nèg geto, yo toujou bay responsablite sa yo, ebyen, ta sanble, jounen jodi an, bagay la, pa ka rete sèlman sou do ti nèg geto, men l gen l ap vire tou. Pa bliye odma nan gran ravin nan savyen odma nan savyen di konsa ke li menm li pa fè kidnaping yo kidnape moun yo bal kenbe e nan ranson yo pwan yo bali yon ti sal bab. Kidonk, li fè konnen tou, moun yo kidnape yo tou se moun yo konnen, se moun yo konnen k ap travay, yo konnen kont an bank yo, yo konnen ki kantite lajan yo posede ki fè yo kidnape yo. Yo menm piske se li ki te gentan gen non, li te gentan gen non bandi, yo ba l kenbe l, bon, li oblije kenbe l. Pa bliye men Bodma sa tou, li di se depite lakay li e moun politik yo ki etire mekanisyen nan men l yo mete zam. Se sa ke nouvèl demokrasi sa pote pou peyi Dayiti. Nan etire moun lekòl, etire pwofesyon nan men moun, ranplase yo pa zam. E, menm zam sa tou, moun nan itilize l pou li kapab fè deblozay nan sosyete a paske. Menm Moun sa yo ki ba yo zam nan se menm yo menm kap koupe rache nan politik kap pran desizyon nan peyi a dènyèman gen yon lòt sitwayen ki te fon deklarasyon li te di se paske yo pa pote kòb ba yo depi swa jiyè ki fè yo fè kidnaping sètadi ke se yon sosyete. Nou pa konn kote sosyete sa ap rive, tèlman sosyete sa li genyen dè diskou ou pa ka konprann e menm si w ta fè dè milye dane ap analize dosye sa yo, ou p ap ka fin konprann yo akoz nou pa gen yon jistis ki ap fè travay li jan sa. ta dwe fèt la. Nou di konsa ke depi 10 an, dayè pa nou di l son konsta, e ke sa m di an, popilasyon an konnen l. Pa inosan, sè yo gen dwa chita sou sa, se tann y ap tann Bondye vin fè mirak pou yo. Nou te pale w de Odma ki te di ke kidnaping nan pa soti kote pa yo, li soti de yon lòt kote, de gwo zouzoun, de gwo palto ki fè poli, ki fè kidnaping nan ki yo menm ba pote ba yo kenbe. Yo kòm si yo menm yo fè plan moun, moun nan kidnape moun nan epi yo menm yo pote ba yo kenbe. Kòm si se plan yo te fè. Brikabrak. Nou genyen lidè, pitit lidè pati politik pitit Desalin nan ki, nan yon entèvyou l te bay avèk Magic 9, kote ke li t ap fè eta de. Kidnaping nan eta de moun ki responsab moun yo ta dwe lajistis ta dwe kesyone sou kesyon kidnaping nan peyi dayiti an kote li te di se te 3 gwoup moun ki responsab bagay sa. Li te di 1 se sektè ekonomik lan, li te di 2 se sektè politik lan, e li te di twazyèm nan se gouvènman an. E ankò, gouvènman an se toujou menm sektè politik lan. Dakò? Kote ke li fin fè deklarasyon sa, li fin sible moun sa yo ke yo ta dwe kesyone sou kesyon kidnaping nan, epi efektivman kèlke jou pli ta, non kiyès k ap site nan dosye kidnaping, se non pitit ansyen kandida a la pwezidans lan, e osi ki se yon òm dafè, kote ke li genyen anpil anpil bank bòlèt nan peyi Dayiti, ki se. Eric Jean Baptiste, yon ansyen kandida ki te fè anpil pwa nan balans elektoral 2015 yo, ebyen se pitit li jounen jodi an ki non ap site. Popilasyon an, klamèd piblik deklare ke ki nan kidnaping. Poukisa nou te pale de dizan? Paske premye gwo palto nou te konnen nan zafè kidnaping nan, se te lafamiy Brandt. Dosye sa, nou pa konnen kòman l fini paske lajistis peyi nou se jistis ki fèt de manyè patikilyè, nou pa konnen kòman dosye sa fini e pèp ayisyen an pa obeyisans li, pa mank petèt de konpreyansyon yo, Yo rete chita sou dosye sa, yo pa janm chèche ni mande kòman dosye sa pase, kòman l fini, ki sa k fèt, ki sa k di sou dosye sa. Se sèlman te genyen, nou chonje te gen de avoka de gran kalibre nan peyi Dayiti ki t al kanpe nan tribinal pou yo te di ke bon se te yon moun ki te pèdi tèt li,

kote yo te mande de fòt sòm dajan an ameriken e jounen jodi an sa te pase sou gouvènman premye gouvènman tèt kale a asavwa Michel Joseph Martelly sou dezyèm vèsyon an dezyèm vèsyon tèt kale a dezyèm vèsyon Roselon ebyen se Pitit ansyen kandida janm te di l lan, Eric Jean Baptiste ke pèp lan lage dèyè l kòm kwa moun ki nan fè kidnaping nan peyi a. Ki vin bay rezon avèk Odmar epi ki bay rezon tou avèk lidè. Pati politik pitit Desalin nan, Moyiz Janchal, kote lè di w se moun ekonomik yo, se moun politik yo, se moun pouvwa yo ki ap òganize, ki ap fè kidnaping nan peyi a. Sou pwen sa a mesye Odma e mesye Moyiz Janchal, mwen ban nou. Yon ti kal kredi, kòm lajistis poko tranche, nou pa ka antisipe l, men n ap tann lajistis fin tranche pou di si wi ou si non pitit Eric Jean Baptiste lan se kidnaping li t ap fè. Byenke nou t ap swiv dosye an, nou wè ke menm non misye yo pa site. Yo pa site non l, sètadi ke popilasyon pa konnen non misye, men, yo sèlman kenbe la fami Jean Baptiste. Se vre, ou gen yon pò dam, ou gen yon pèmi pò dam, Nan menw. Pèmi paw dam sa pa baw dwa pou w sekestre moun. E ou gen pèmi paw dam men se de zam de gran kalib. Magnum se zam de gran kalib. Sou dosye sa, nap mande sou chanèl radyo vap la pou lajistis ayisyèn pwan responsablite pou l fè dè pou l mennen dè zankèt serye e solid sou dosye sa pou nou konnen pou l bay popilasyon an Yon kont randu de ki tip de biznis pitit ansyen kandida a la prezidans lan, Eric Jean Baptiste genyen pou l gen pèmi de pò dam epi pou l gen yon zam de gran kalib Mac Dom nan men l. Paske lafimen, pèp ayisyen toujou di sa lafimen pa janm sòti san dife. Nou konnen lafimen pa sòti san dife. E nou pa konnen tou si se ta vre konbyen tan nèg sa yo genyen nan sistèm sa ap fè kidnaping nan paske Pliske papa yo se otorite, yo gen papa nan sosyete an, yo ka fè sa yo vle, yo pa rele ti Jak, yo pa rele ti Pyè, yo pa rele ti Lakwa, yo pa rele ti Pinyòl, men, yo genyen papa, ou pa wè, aksyon annik fèt, papa Ginen debake nan sou komisarya Tomasen 25 lan, ba l pitit li. San ke li pa bay lajistis dwa tou pou lajistis tranche, pou lajistis di sa ki vrè, sa ki fo, men imedyatman sa fèt, li gentan debake an gran lidè, an gran palto, epi l al mande pitit li, popilasyon nan dlo, si se te pitit geto a, li pa gen papa, Menm si l pa t fè l vre, yo t ap mete dosye pou li. Pliske se pitit moun ki gen non, menm non l yo pa site nan radyo. Menm non l yo pa site, popilasyon pa konn non moun ki t ap fè kidnaping nan. Oubyen non moun k ap fè kidnaping nan. Sètadi ke. Nou menm sou chanèl Radyo Vap la, n ap rete veyatif e n ap mande tout fanatik, tout fanmi, zanmi, fami Radyo Vap lan rete konekte, rete branche, swiv dosye sa de pwè pou nou wè apwè bwont se. Jean Baptiste, Pou nou wè kòman dosye sa ap fini nan sosyete an, paske sosyete sa li twò mal òganize, sosyete sa li twò dechire, se yon sosyete ki depatcha pak an pak, se yon sosyete kote ke se timoun. 3 zan, 4 ran ki ap viv ladan l, ebyen yo depatcha sosyete sa pak an pak. Poukisa? Sa m vle esplike pa la, sa m vle di, se paske nou wè nan sosyete sa gen yon tandans depi ke se yon moun Ki gen non Yon moun ki gen referans nan sosyete a kidnaping nan rive sou li ebyen ti gwoup sa gwoupe yo ansanm yo fè manifestasyon yo lage l lè se medsen yo fè manifestasyon yo gwoupe yo ansanm tout medsen fè manifestasyon yo lage moun sa. Lè se avoka, tout moun fè manifestasyon, tout avoka fè manifestasyon, yo lage moun sa. Men, kon se ti machann, ti machann pistach la, kon se ti machann zebouy fig mi an, kon se kòdonye an, kon se chenlò, Moun sa yo pwal mandel kòb ke li pa posede e lòske li paka bay kòb li pa posede a, yo tiyel met sou li. Si se yon fi, yo ba li plizyè pèn. Yo vyolel, yo bat li, yo tiyel met sou li. Sètadike son sosyete kanibal. Ebyen pèp ayisyen, sou chanèl Radio Vap la. Apati de sa ki rive jodi a, apati de non pitit ansyen kandida e antreprenè, òm dafè Eric Jean Baptiste la, nou dwe tou refè sosyete sa. Paske revolisyon toujou bezwen yon grenn bagay pou l fèt. Ebyen, nou pwale nan eleksyon an 2021 an. Paske 7 fevriye, 7 fevriye, rejim tèt kale a ki fin kale tèt peyi a, rejim woz lan, ki fin souse tout krann peyi dayiti an, li pral kanpe la konstitisyonèlman, paske 7 fevriye 2021 konstitisyonèlman Jovenel Moïse sispann pwezidan peyi dayiti. Paske, se atik 134 la ki bay li, 134 tirè 2 an, li bay li, e konstitisyon sa gen kenpòt 33 a 34 an depi ke li li te redije, se pa envante yo envante l pou li, men li te vin jwenn li la e sou li te prete sèman, jounen jodi a, li pa ka kanpe pou l di li pa pwale. E li pa ka bay rezilta tou. Paske sou gouvènman l lan pandan 5 an l lan, se la gen plis kidnaping ki fèt, se la genyen plis moun ki mouri, se la Evelyne Sincère mouri, se la Mèt Dorval mouri, se la Saint Hilaire mouri, se la Maïla Cadour mouri. Gon pakèt, pakèt, pakèt krim ki fèt sou 5 an sa. Konplete avèk kidnaping pasi pala, pandan ke menm gouvènman sa vote lwa pou pibliye dekrè pou tout bagay fèt an goud, kidnaping nan toujou kontinye fèt an dola. Ebyen pèp ayisyen an, nou pral nan eleksyon. Nou pwal nan eleksyon nan peryòd sa yo, ebyen nap tou defini peyi a nèt. Nou pap fè peyi ti klan ankò, men an nou fè yon sosyete kote tout moun kapab genyen dwa pou yo viv, dwa a la sante, dwa a ledikasyon, dwa a lelektrisite. Epi, tout dwa ki primòdyal pou moun viv yo, an nou tou refè w sosyete a la, pandan n ap pale de referandòm, n ap pale de nouvèl konstitisyon, pèp ayisyen e pou nou ouvri je nou, e pou nou ouvri je nou pou nouvèl konstitisyon sa pa vin bay kidnaping plis dwa nan peyi sa. Pou nouvèl konstitisyon sa a pa vin bay plis vyolans sou fanm, plis kadejak sou fanm, pou nouvèl konstitisyon sa a pa vin bay plis krim, paske m ap tou pwofite espas sa a tou, paske prezidan Tweet Pou gen eleksyon onèt kredib e enkliziv nan peyi a fòk popilasyon an vote konstitisyon malatchong sa konstitisyon de mwa a. Se pou nou trè veyatif wi, se pou nou trè veyatif pou sa kap pase nan sosyete a la pou nou rezoud li yon fwa pou tout. Pou moun nou pral vote yo, depite, senatè, kazèk, azèk, pwezidan, minis yo, direktè jeneral yo, pou nou veye yo de pwè, paske anpil vwa sòti pou di ke se nèg sa yo, dirijan sa yo, ki responsab kidnaping ki responsab zak tiye moun paske se yo menm ki gen mwayen pou distribiye zam nan geto yo pa bliye ap avan 94 nou pat janm gen geto an ayiti nou te gen site men avèk nouvèl demokrasi an apati de 2004 de 2001 a 2004 Sou gouvènman Jean Bertrand Aristide la, tout site tounen geto, paske jan, so, yon bagay nou te kapab di ki sanse jistifye, paske pou nèg yo konsève pouvwa yo vre, se zam yo mache bay. Paske, se te an 2004 wi, 2001-2004 wi. Timoun te kòmanse gen zam, ghetto te kòmanse gen zam. Depi lè lame fin kraze, enben nèg yo kraze lame a, koz politik nèg yo kraze lame a pou yo te kapab ame ti jèn, pou yo te kapab konsève pouvwa. Men, grenn bagay ki genyen. Malgre sa yo fè, jou pèp la kanpe, kou pèp la di yo bouke, miray Jeriko ap tonbe. Paske, 200 mil tonton makout te gen zam nan men yo lè pèp ayisyen te di monchè yo bouke avèk rejim Duvalier an e yo te oblije sede. Ebyen, n ap pwofite espas lan, n ap pwofite moman sa a kote kidnaping rann popilasyon an san souf, kote kidnaping fin apovri klas mwayèn nan, Kote rejim tèt kale a fin apovwi klas mwayèn nan, fin detwi klas mwayèn nan, ebyen an nou pwofite de espas la, de moman sa, de peryòd la, de konjonkti lan pou nou tou chanje. Peyi a pou nou mete peyi a nan yon sistèm mondyal nòmal kote moun ka viv anpè, kote moun ka viv trankil, kote moun ka viv tankou moun. Pou se pa. Chasse aux sorcières y ap fè, jan ke Prezidan Jovenel Moïse te di l an 2016, lè l te nan kanpay, lè l t ap kritike ansyen Prezidan pa enterim nan, Joslèm Privè, li te di, depi misye moute se te chasse aux sorcières k t ap fèt, li gen moun ki mouri nan kan l, li pa jwenn esplikasyon, si misye pa kapabbe pou l remèt pouvwa, e jounen jodi a pouvwa nan men l, li fè pi mal Li fè pi mal, li fè pi mal. N ap tou fè rapèl sa tou. Aristide t ap kritike Duvalier, li moute l fè pi mal. Paske se li menm ki te kòmanse avèk bay bay zam 2004. 2001 pou 2004. Martelly t ap mete grenn nan mouda pou te kouri dèyè Aristide. Li vini l fè pi mal. Tèt chaje. Sètadi, se yon peyi de pou kritike e pou fè pi mal ke lòt la. Jovenel Moïse t ap kritike Joslèm Privè, ji pou ji, Jovenel Moïse, Joslèm Privè, ebyen, mwen kapab di, sou gouvènman Moïse, Jovenel lan li fè pi mal paske kidnapping nan se monte l monte li ale pi rapid ke yon fize paske nan kidnapping sa tout moun me tout moun ladan l li pa epanye okenn moun ti machann pistach ti machann chany machann pen a ze. Humm machann ze bouyi fig mi machann sosis lan tout me tout ladann depi yo kenbew tout bagay siye pou fèt an goud men depi yo kenbew depi yo pranw pou kidnapping an dola us sètadi ke Pèp ayisyen an, chanèl radyo vap la ki ap mande nou sa, vote, veye e egzije. Egzije, egzije, egzije, egzije paske yo fè pitit nou nan geto an sibi twòp. Pitit nou nan geto a responsab twòp, men jounen jodi an, si nou pa kale je nou, ebyen n ap toujou kontinye sibi. Men apa, apati de Bwòt, yo te kase fèy kouvri sa, men apati de Janbatis, se pou lajistis pran responsablite l. Tande, analize entèvyou Odma te bay lan sou Nan Bwase Lide epi tande, analize entèvyou lidè pitit pati pitit Desalin nan bay lan. Sou Majik 9, pou lajistis pwan yo, pou li mennen yi dè zankèt serye e pou l bay popilasyon an yon bon repons avèk dosye kidnaping sa. E pi, jan m di nou an, chanèl Radyo Vap la, ki gen pou slogan li M4 la, abòne, like, pataje, Nap vote nap veye pou lòt moun kap vini la yo azèk kazèk majistra depite senatè prezidan pou chak grenn moun endistenkteman pwan responsabilite yo nan sa kap pase nan sosyete an pou nou konstwi yon lòt sosyete, pou nou bati yon sosyete de dwa moun, dwa zimen yo, moun dwa de lòm yo, moun ki di yap defann moun ki pa gen vwa yo, e pou nou pran responsablite nou.

Se pou Nou toujou di sa, la fimen pa soti san dife, e pwason an pa pouri nan ke, se nan tèt li kòmanse pouri, ebyen se tout moun pran responsablite yo, nap fon sosyete nòmal, menm jan tout moun ta swete l. Apwè sa ke yo kouri dèyè yo nan sosyete an, sa kay Brezil, sa kay Chili, sa ki ale lòt kote fè lòt demand pou yo ale lòt kote, e menm politisyen yo tou, yo konpwann sa tou. Sètadi ke gon pakèt verite nan sa Odma di an e nan sa Moyiz Jechal di an tou. Menm nèg sa yo kap fè politik lan vrèman, Fanmi yo pa nan peyi a. Yo pa janm kite fanmi yo nan peyi a. Epi y ap fè politik. Sa ta di gon pakèt bagay nan sa nou kapab dekòtike. Vrèman, lajistis dwe pran 2 moun, 2 pèsonaj sa yo an konsiderasyon pou ta mennen 2 ankèt serye. Pase lè nou sot nan Bòt nou tonbe nan pitit Erik Jan Batis, ebyen non moun sa yo depi lontan nou yo te toujou fè nou konnen se de moun ki gen lajan, de moun ki reyisi nan sosyete a, ebyen nou pa janm konnen kòman yo reyisi ak kòman yo pa reyisi, ebyen jounen jodi a nou genyen. 2 dosye sa yo nap swiv de prè sou chanèl radyo vap la pou nou wè kòman yap fini nan sosyete a epi kòman tou jistis peyi an ap tranche sou dosye sa yo. Chanèl radyo vap lan ki la a. ki gen pou misyon fòme ak enfòme popilasyon an, ebyen, m ap mande nou fè yon grenn bagay, abòne, like, pataje, epi rete konekte sou chanèl la a chak grenn videyo nou fè pou l rive jwenn ou imedyat, Pou se pa moun kap vin di w men sa k te pase. Branche radyo a, konekte, epi de la n ap konnen tout sa k ap fèt, tout sa k ap pase a cho sou chanèl radyo vap la. Jan m di nou an, n ap al nan eleksyon, moun n ap vote yo, ba yo responsablite yo epi veye yo depi nan piti jiskaske yo gwo. Si jounen jodi an, dizan de sa, se kidnaping k ap ravaje yon sosyete, kon se medsen, yo regwoupe yo an medsen, yo libere moun nan, kon se avoka, yo regwoupe yo an avoka, yo libere moun nan, men kon se ti. Pèp lan kon se Evelyne Sincère li pa gen kòb pou la li oblije mouri ebyen nan ka sa pèp ayisyen an an nou pwofite nou pap mande revolisyon koupe tèt boule kay la men nap mande revolisyon mantal la nap mande revolisyon konsyans lan pou moun kap fè politik yo moun ki di yo renmen peyi a moun kap defann peyi a du bec et des ongles nan afè politik lan men ki ap simaye zam pou yo gade pouvwa yo moun ki di yo se gran nèg yo yap simaye zam pou sekirize biznis yo ebyen moun sa yo nap mande yo yon revolisyon mantal yon revolisyon konsyans Nap mande yo sou chanèl radyo vap la yon revolisyon de bon konpwann e yon revolisyon de bon dirijan paske yon dirijan se yon pè de famiy yon politisyen se yon pè de famiy men si se konsa N ap òganize, n ap dirije sosyete an, nou fè sosyete an twòp mal, ebyen, pran konsyans, an nou aplike politik nan liv lan. Mwen menm, se sa n ap pwone, politik nan liv lan, se li menm ki Etazini, se li menm ki Kanada, se li menm ki Lafwans, se li menm ki Meksik, se li menm ki. Chili, se li menm ki Brezil, se li menm ki nan Amerik Latin nan, poukisa nou menm nou izole tèt nou, n ap fè politik milivant, n ap fè politik militan, n ap fè politik e boule kawotchou an, n ap fè politik kritike moun ki o pouvwa, pandan se tan n ap taye zèb anba pye l pou nou menm nou pran pouvwa san ke nou menm nou pa fè anyen. Se la wi mwen menm mwen mye avèk nou an. Nou menm ki di nou se opozisyon, nap goumen pou nou pan pouvwa, nap kritike pati opouvwa nap dil pa fanyen, men nou menm kisa nou fè, nou pa fanyen pi mal. Nap di pati opouvwa fè kòripsyon, li vòlè, li vòlè, li sesi, li sela. Men nou menm nou pa fon politik non pou nou pran pouvwa pou nou jijel. Paske, ti jèn yo nan geto a, ti jèn yo nan site yo, yo pa gen okenn aktivite non y ap fè. Menm fòmasyon nan pati politik pa nou yo, nou pa fè pou yo non. Nou pa fè fòmasyon pou yo non. Fò n ta fè fòmasyon pou yo. Si nou fè fòmasyon mantal la pou yo, ebyen y ap pran konsyans. Si nou fè fòmasyon mantal la pou yo, omwen y ap konpwann, y ap konpwann filozofi nou an wi, y ap konpwann liy nou an wi, y ap konpwann sa ke, sa ke nou vle vann yo a wi. Men, nou pa fè fòmasyon pou yo nan pati politik nou yo, nou pa fè, nou pa kreye okenn aktivite pou anplwa pou yo, nou sèlman ap. mande yo manifestasyon, mobilizasyon vire tounen, epi lè gen yon zak kidnaping, lè gen yon move aksyon ki fèt, yo devèse l nan geto a dirèkteman, paske se yo menm ki rete nan kras, se yo menm ki ap vejete dan la mizè, se yo menm ki ap fè bwàs pou yo wè si yo ta viv. Ebyen yo tou jetel sou yo tou jete sò a sou yo wi ebyen se sa wi pati politik yo mwen mande poun fè politik nan liv lan e konsa tou m konnen gen anpil nèg tou ayiti ki pa vle politik nan liv la wi genyen ki menm dim politik ki aplike la france l paka aplike ayiti non se vre nou konnen sa. Nou konnen sa k aplike Lafrans men pa ka aplike Ayiti paske e pa menm pèp, e pa menm edikasyon, e pa menm sosyete, e pa menm kilti, e pa menm mœurs. Men, genyen tou ki bon tou nou kapab pran. Nou kapab pran de bon, de bon egzanp pou nou menm nou ap fè nan peyi pa nou an. Paske. Yo menm yo pa fè kidnapin. Yo menm yo pa tiye moun. Yo menm yo pa rayi moun pou sa yo posede. Ebyen nou ka pran sa yo. Nou ka defini dè lwa kote chak moun gen menm aksè. Nou ka fè dè lwa kote ke nou tout demare a zewo. Nou tout demare, nou tout sou sou liy de depa la ansanm. Menm jan ap gen yon kous, yon jeux olenpik, yon kous olenpik, tout moun yo ansanm, yo demare ansanm. Si w rete dèyè, w rete dèyè, men nou te, nou te, nou gen menm chans, menm posiblite pou nou avanse ansanm. Men sosyete pa nou an, nou menm, se. Le lè lòt la fin rive wi ou wè li te rive ou pa konn kilè l te demare se sa wi jounen jodi a ki mennen nou nan sa chak moun ap chèche bat zèl yo pou kò yo chak koukouy klere pou jo anben nan chak koukouy klere pou jo sa wi ki fè kidnaping ap fèt vire tounen. Se nan chak koukouy klere pou Joza, ki fè nèg ap rayi nèg pou sa yo posede. Se nan chak koukouy klere pou Joza, ki fè nèg ap touye moun, ki fè moun ap touye moun pou yon ti boutik. Ou touye moun nan pou ti boutik la ou pa ka aprann. Ou mechan. Ebyen, se jan ansyen, jan ansyen kandida laprezidans. Moïse Jean Charles di l lan, nèg politik sa yo pou bokou nan zafè kidnaping nan peyi Dayiti, moun biznis yo pou bokou nan zafè kidnaping, nan chèche mwayen pou pwoteje biznis yo paske Leta a enkapab pou l bay yo sekirite. Leta enkapab pou l ba yo yon klima nòmal pou moun fonksyone. Se la a ou oblije bay kredi avèk ODMA. Lè l di ke li pa fè kidnaping, se kenbe yo ba l kenbe moun yo. Se nan kob yo pran nan men yo sal menn e nan kob yo pran nan men moun yo kidnape a yo sal menn la oblije bal kredi paske soti nan bank tonbe nan jean baptiste ebyen jounen jodi an popilasyon an gen dekwa la jistis gen dekwa pou li aji. E nan moun n ap vote yo, nou dwe vote moun pou mete sosyete a, pou ini sosyete an. A chak fwa sosyete a dechire konsa, enben se a chak fwa chak moun ap fè ti afè pa yo nan ti klan pa yo, enben bagay yo ap gate, bagay yo ap anpire pi plis. Sou chanèl Radyo Vap la, mwen mande pèp ayisyen, apati de 7 fevriye 2021 la, jodi a nou se 31 janvye, ebyen, nan 7 jou ankò la, konstitisyonèlman, peyi an pa p genyen pwezidan, l pa p genyen dirijan. Se. Nou menm, se nan nouvo dirijan sa yo pou nou kòmanse etabli baz, mete bòn pou peyi a demare nòmal menm jan ak tout peyi pou moun ka viv alèz, pou yo kapab genyen ti bezwen primè yo. Pase. Si ou pa ka jwenn ti bezwen primè yo, ebyen bezwen segondè yo, yo ap pi grav. Mwen ale, mwen kite nou la. Pa bliye videyo sa, se pou motive nou pou nou veye. Lajistis sou dosye pitit ansyen kandida alaprezidans lan Eric Jean Baptiste, dosye kidnaping nan, e tou pou nou tou pwofite tou revolisyon mantal la, revolisyon konsyans lan pou n tou pwofite fè l paske mwen pa kwè n ap jwenn yon twazyèm okazyon ankò. E, m ap di nou sa, se pa Bondye k ap soti nan syèl la pou l vini etire nou anba sa, se nou menm popilasyon an ki pou pran angajman nou, fòse moun yo, egzije yo, moun nou eli yo, de Azèk a Laprezidans, pou nou egzije yo pou yo ban nou, pou yo òganize yon sosyete kote tout moun ka viv nan yon klima. nòmal san distenksyon okin. Mwen ale rete branche chanèl la pa bliye pataje chanèl la like li abòne epi pataje MCAT la se slogan sa epi pou nou kapab genyen rès enfòmasyon yo a tan e a cho.